Bonjou, bonswa tout fanatik BN Bonm nan prod. Nou kapab wè se Smiley ki bèl e byen prezan. Jodi an pou remèsiman espesyal, trè trè trè trè espesyal avèk tout fanatik fidèl nou yo. Donk nou monte sou chanèl lan jodi an pou nou remèsye w Ou menm ki te konn sipòte nou Ou menm ki te konn pase yon bon ti tan ansanm avèk nou Ou menm ki te bay tèt ou sa yon devwa pou te sipòte nou jis pou nou te rive kote nou ye jounen jodi an Eee M kapab di, avèk anpil kontantman, avèk anpil jwa jodi an, si m pa ta pase pou m remèsye tout fanatik mwen yo, sèke m t ap engra anpil, anpil, anpil, anpil. Donk fanatik mwen yo, mwen remèsye nou, mwen remèsye nou, mwen remèsye nou anpil. Poukwa pa pou m pa site kèlke non. M ap remèsye premyèman DG a ki se Smith Seïde, ki ap fè yon gwo travay, ki bay tèt li pou devwa, ki fè yon pakèt sakrifis jouk jounen jodi an. Pou nou kapab toujou egziste ki se BN fwom nan prod. Euhh map remèsye tèt mwen dabò paske m fè anpil sakrifis m bay tèt mwen yon devwa poun kapab avanse e m pap bliye pou m remèsye tout fanatik mwen yo tout sipòtèm yo poum M ta site kelke non, nou konnen m pap ka site tout non yo men map site kelke non kanmèm. Map remèsye premyèman Sendy Destiny. M sonje premyè anbalaj moun mwen ta al grandi se anbalaj li. Donk si l gen chans lap gade videyo sa, remèsiman sa trè spesyal ansanm avèk Sendy Destiny. E yon moun ki poko fè pati de team li an, ou kapab tape Sendy. Destiny. Nou kapab al abone ansanm avèk chanèl li a donk nou pap regrèt se pa yon tout tit ki kòman m ta pap di ki ki m pa wè kòman m ki mo m te kapab di men kanmèm li se yon moun ki gen yon espri de pataj ki ap sipòte moun. Donk map remèsye Haitian People m te rankontre anba laj Cindy e jiska mentenan ki sipòte m jiskaske m rive jouk jounen jodi e ki pa janm lage m e jous kounya li toujou ap sipòte m Haitian People anpil remèsiman avèk ou paske ou sipòte m anpil pou sa m pa ka di Lucien Or mezanmi m pap ba nou manti m rankontre moun sa yo e yo te pwouve m ke yo se yon fanmi e jiska mentenan yon pakèt bagay ke m pat

Donk tout moun sa yo men ki poko fè pati chanèl yo a nou kapab al abòne ansanm avèk yo sipòte yo pou yo kapab avanse paske nou konnen timoun travay lan li pa fasil nou pa fasil jwenn moun ki renmen sipòte moun ou moun ki pran moun avèk kè konsa donk lèm te rankontre ansanm avèk yo franchman se waw m te vin rankontre ansanm avèk yon lòt moun ankò sou youtube lan ki se Ralph production Ralph production ki a pou son non e Ralph Carlos Hilaire donk lèm te vin kanpe ansanm avèk Ralph ki te toujou ap sipòtem e jiska mentenan m kapab di nou se youn nan konseyem yo chapo ba pou Ralph donk travay nou yo nou pa pèdi yo mèsi anpil nou menm ki te toujou la sipòte manba lach mwen paske Elina yo pa bezwen gen moun pou yo fè abòne men yo toujou ret la yo tap sipòtem malerezman mwen gen yon moun Lisita bèl bebe m pa gen kontwòl li m pat gentan pran nimewol remèsiman trè spesyal a twa ma cheri mèsi anpil eeee mezanmi non yo ap echapem non yo ap echapem non yo anpil nou konnen nou e Erilis Fenelon. Merci anpil DP love Josie merci anpil merci paske nou te konn toujou ap sipòtem nou te konn toujou avèk mwen tout moun kem pa site non nou yo mwen gen anpil lanmou nan kèm pou nou Beyèt bonm nan prod gen anpil lanmou nan kèm mezanmi timoun gad gason erèm ta fè mwen paka pa remèsye. Tout atis ki ap fonksyone sou plato BN Bonm nan prod. Vwala! Map remèsye tout aktè ak. tris ki bay tèt yo pou misyon ki kontribiye nan travay ki sou chanèl BNBOM nan prod poukisa m poukisa pou m pa site non nou m ap site non nou paske nou se premyè lapli ki leve mayi a donk jiskisi si n ap avanse nou se premye pyè la. Pou m m ap remèsye, m te gentan remèsye DG a ki se Smith Seïd. M ap remèsye Yvanel, nou kapab wè Emile ki jwe sou chanèl la li gen non atis li ki se Boss la ou di mwens Boss Rony. M ap remèsye e. Jerry, Nou kapab wè Jerry, se li menm ki te premye jwe ansanm avèk nou. N ap wè m sa. M ap remèsye Papi ki te konn jwe ansanm avèk nou e ki toujou la. E m ap remèsye Doudoun tou pou sakrifis yo paske yo te dakò pou yo te kanpe ansanm avèk e travay sa pou nou kapab avanse. E map remèsye ankò Rikiri 509 ki te bay tèt li sakrifis pou sipòte nou, pou ede nou. E nap remèsye toujou Gregory, nap remèsye tout moun sa yo, nap remèsye Lamour Joseph, tout moun sa yo ki bay tèt yo pou misyon kòm sakrifis pou sipòte nou sou chanèl la, pou ansanm avèk nou ki te dakò jwe avèk nou, malgre nou pat gen yon goud poun te ba yo.

Merci anpil mes amours paske nou toujou eatif e malgre tous men nou toute toujou la poun te kapab avanse avek travay la remerciement a toi aussi Miranda e Jeff T anpil remerciement pou nou e tout moun ki te komanse ki kanpe nan wout donk pou yon rezon oubyen yon lot. Paske nou konnen timoun, sitou lè w pati w kite lakay ou pa gen moun ki ap dakò pou y ap fè sakrifis an yo p ap antre anyen. Gen yon ki kòmanse, ki kanpe nan wout, m pa bezwen fè esepsyon men kanmenm nou remèsye tout men ki toujou ap sipòte nou ki pa jwe men ki toujou ap sipòte nou. Donk mwen konnen pwodiksyon an sou kè nou. Anpil remèsiman pou nou avèk tout sakrifis nou. Donk ankò, tout fanatik mwen yo. Merci anpil euh m pa gen mo pou m ta ba nou men kanmenm mwen remèsye nou anpil anpil anpil anpil donk pou m fini donk travay la se kounya l apèn kòmanse mes cheries mes amours si nou vle sipòte m vrèman si nou vle M avanse pi devan pou konnen nou vle sa paske nou te travay nou kontribiye pou avansman travay la donk kounya nou pral ede m pou m pataje feyton nou yo pataje feyton nou yo nan tout gwoup whatsapp nou nan messenger youtube e facebook nou ede m pataje yo pou plis moun kapab rive sou chanèl la pou nou kapab avanse. Se paske nou menm nap travay pou nou fèw plèzi, pou nou mete lajan anpil divètisman pou ou, lèw santiw tris ou moute sou chanèl la wap ri kanmenm e anpil leson tou nou deside pou nap fè pase dotan plis e nap mandew pou al swiv nou sou Instagram. sou non BN pom nan li pa gen prod la ladann lèw rive sou Instagram li pa gen prod la ladann BN pom nan e nou kapab swiv moun kap pale a ki se Smiley mwen menm nou kapab swiv li sou Instagram sou non Wismy officiel e swiv nou kapab swiv nou toujou sou Facebook tout fanatik fidèl nou yo ki vle sipòte nou ki vle ede nou avanse swiv nou sou Facebook sou non BN pom nan prod. Mezanmi anpil lanmou pou nou anpil lanmou pou nou anpil lanmou pou nou ede nou pataje travay la dotan plis kisa nap mande w aktyèlman nou konnen ke nou apèn monetize chanèl la apèn monetize mè cheri men nou pa twòp gen anpil moun ki ap swiv nou jis pou nou kapab rantre Yon ti mwayen kisa ou dwe fè pou yo lè w monte sou chanèl la wap gade videyo nou yo kite reklam yo pase anons ou wè ki sou videyo kite yo pase se sèl fason ke ou ka ede nou lè w kite yo pase donk nou menm lè sa nou kapab rantre yon ti mwayen ki ap bon pou nou pou nou kapab achte materyèl pou nou kapab choute pou nou ka pote pi bèl bagay pou nou mwen espere ke gen yon pakèt gwo moun yon pakèt bèl moun ki trè konpreyansif kap swiv nou e. Ki pral sipòte nou nan yon fason ou yon lòt. Donk, n ap gentan ba w lè ke nou va fè fèt remèsiman pou tout moun k ap pale anba laj, n ap fè yon laj e de monetizasyon pou nou kapab pale ansanm avèk tout fanatik nou yo. Lè sa a w ap kapab esprime tout sa w gen nan kè w, tout sa w dezire pou chanèl la. Donk, ou menm ke ou wè non w pa rive site nan videyo sa a, se pa paske w pa espesyal, se pa paske w pa chè pou nou, se pa paske w pa. Sipòte nou. Ou sipòte nou anpil. Men sa ka rive ke nou pa rive chanje tout non yo nan tèt nou paske nou wè m pa gen kaye, m pa gen anyen nan men m. Se jis mwen te vle fè n tan devwa m ki ap remèsye nou, felisite nou pou si bèl travay sa nou ede m reyalize jounen jodi a. Donk n ap kontinye travay pou nou avanse. Pi devan, pandan ke nou gen yon lòt pwojè ki an kou, pandan ke li an kou a, nap toujou travay sou pa fè stil sou moun mezanmi si nou wè nou poko lage, donk se pou mwen menm ki poko lage men feyton an li choute deja, m te jis potko vle lage l paske li te vin twòp lach, ou konnen lè gen anpil live sou chanèl la donk video yo ap bare se rezon sa k fè ke m potko lage l. Mèsi anpil, m tap bliye remèsye w Santonax ou toujou ap sipòte m.

Donk, sa ka rive, se yon fason oubyen yon lòt ou chwazi ede pou konw sa. E ou menm tou ki renmen travay nap fè a, nap di w kontinye like, kontinye kòmante, kontinye pataje. E ou menm ki apèn rive sou chanèl BNBOM Nan Prod lan, please abòne, like, comment and share. Konsa, bokou moun ap rive sou chanèl la. pou yo kapab vin wè jèn talan sa yo ki vle evolye men san ou menm nou pap ka anyen pa bliye ke yon grenn abòne vo mil abòne pou nou mes amour donk map tann nou pou nou kapab avanse ansanm avèk chanèl la se anpil lanmou smiley gen nan kèl pou nou alyas pèsiste si w bliye nou m si w vle chanje nou m ou ka rele m pèsiste paske map pèsiste jiskaskem rive kotem vle rive a anpil lanmou pou nou.